Mwen tande gen vitès lè nan sa a. M pa kwè gen ekip ki gen sa pase Real sou le plan ofansif. Se 2 jwè rapid. Men kounye a m panse ke se move chwa soti lan Brahim Diaz. M panse m ta pran Brahim Diaz ke Arda Güler. Pou mwen se la move chwa a soti. Nan match sa a, Brahim Diaz pi rapid. Kòm etan done se sou vitès ou vle jwe, si m gen yon twazyèm jwè ki pi rapid, sa pap deranje mwen. E w ap wè l lè Brahim Diaz antre nan jak la tou. Arda Güler pi poze, bon li menm se menè de je l ye.

e yo fè mete l sou ban se paske si l pat si l ta san pou san m pa kwè l tap sou ban men konnya m pa konn si se kiyès yo pa fè jwe bon nan kite m vin sou sa paske se se se de sè di w se pa se pa se pa sa le pwoblèm konnya pwoblèm nan se kijan paske te gen posiblite kanmèm paske real ta domisil te genyen posiblite pou yo pase bayèn notamman an dezyèm mitan.

Valverde sou balon an se pas mal fèt pas lan mal fèt men balon an jwe nan pye Neuer Valverde ap jis al mete balon nan kan vid sa di Neuer se li fini menm lè jwe match la.
Pass an pwofondè, m pa sonje kiyès ki fè l. Misye, misye gentan wè aryè a balon ap bat li, jwè Real Madrid lan, m pa sonje si se Brahim Diaz, m pa sonje kiyès. Nèg la bon. Nòyè soti l drible tou 2 nèg yo. Sa vle di menm Ariel la pa wè l. Li soti, li gentan rive, li drible ni Ariel la ni jwè Real Madrid la pou li evite dan e t ap gen danje vre. Tap gen danje vre pou Bayern. Misye vreman jodi a misye misye fon gwo match. Konnye la an nou an nou an nou fè frekan konnye la on Neuer ki rete konsa epi Bayern fè triple istorik avi ou pap chanje?
Sou ki bagay? Avi ou pap chanje sou pi gwo gadyen de tou lè tan an? Paske vi an paka vi an paka statik li ka idwodinamik avi ou pap chanje?

Nèg la gen 40 ans. Sa di son nèg ki fini. E m te di sa yon lè. Ou sonje ou sonje lè m tap pale avè w ou sonje lè m tap pale avè w m te di w ke youn nan pwoblèm Bayern genyen jodi an la se Neuer pa gen menm metriz la. Ou sonje nou bouke pale de bagay sa. Paske l plonbe li plonbe Bayern kont Real an 2024. Msye ki, mwen menm, Neuer fè pati de rare jwè o mond, si l plonbe ekip li laprès p ap di anyen. Pa gen anpil jwè nan mond lan ki gen lejitimite sa. Zidane plonbe Lafrans, tout moun, laprès pa di anyen, tout bagay rilaks, paske se Zidane. Men si se yon lòt yo tap detwi l. Neuer plonbe Bayern men jounal Bill etc yo pa pale de bagay sa paske se Neuer li karismatik li lejandè li gen ora etc donk misye gen an kèlke sòt yon revanch gen 2 revanch Real Madrid depi apre 2012 ap elimine Bayern E Neuer se gòlkipè ekip Bayern k ap plede elimine kont Real Madrid. Se vre gen youn se Sven Ulreich ki te la pou yo. Neuer te gen pwoblèm de blesur. Ajoute avèk 2024 la ke Neuer koupab. Mentnan, la nou gen yon gòlkipè papa ki fè ki fè 2 triple istorik deja. Pandan li bon, li enòmeman bon nan nan nan 2 triple istorik yo. 2013 triple istorik, 2020 triple istorik. E an 2026, Bayern e Cavens ou pa bezwen, m pa pi bèl gason pase sa ou pa bezwen rete sou mwen sèl e pran menm avèk Rudy. E 2026, 2026 e misye misye anba kan an, misye anba kan an e match jodi an mwen menm dans le jeu se Olise. E se la wi lè moun ap pale de Olise a gon bagay ke m te di ki te esansyèl.

Men ou ap fè l an Ewòp tou nan yon nivo ki bokou plis zelve avèk avèk bokou plis de konkiran. Misye te ekstraòdinè jodi a donk Carreras ke Real Madrid achte 50 milyon ewo a e si se jodi an la a yon moun te bezwen jije Carreras e pou achte l misye e e se kòb li t ap vann.
Na e demen genyen gen 2 match demen gen 2 gwo match nou pral.